Bonjou bonswa pou tout moun ki abone avèk chanèl la jodi a nou kontan antre lakay ou poun kapab pote pou ou tout enfòmasyon kap fè lain yo nan peyi dayiti nou konnen aprè bandi ak zam te fin kidnape Evelyne Sincère ki se yon jèn demwazèl a laj de 23 zan Kote yo te fin kidnape demwazèl sa, yo te kouche l, yo fè l pase yo fè l pase anpil mizè epi yo te tiye l, yo t al jete l nan zòn Dèlma 24. Men ta sanble Evlin Sensè te genyen yon jenòm ki rele Obèd, Kiki, Jozèf li te renmen ansanm avèk li e jan anpil moun moun ap fè konnen ta sanble se jèn gason sa ki rive ansasine Evelyne Sincère epi anpil moun ap fè konnen se 2 kidnapè avèk bandi ki mete ansanm ki kidnape demwazèl sa ki se Evelyne Sincère men ta sanble se pa vre se jèn gason sa ki se Obed Kiki Joseph ki arive fè gwosè krim sa aprè Obed Kiki Joseph te fin pale nan Radyo Mega kote li te fè konnen li pa genyen kenn konvèsasyon avèk Evelyne Sincère, se yon moun li pa rekonèt, li pa janm konn pale ansanm avèk li e aprè kèk èdtan nou te wè plizyè medya ki anndan peyi a kote yo tap poste anpil pòs kote Obed Kiki Joseph konn pale ansanm avèk Evelyne t ansanm avèk Evelyne Sincère ta sanble gwosè krim sa se Obed Kiki Joseph ki fè krim sa ki arive asasine jèn demwazèl a laj de 23 zan sa ki se Evelyne Sincère epi tou se te mennaj li li arive tiyel kote li tal jete kò a nan Dèlma 24 epi li fè konnen li menm avèk demwazèl la pat janm konn pale yo pat gen kenn relasyon men lè Moun yo ale sou paj Facebook li kote yo wè plizyè foto demwazèl la yo te konn ap pale anba de yo te konn ap pale nan kòmantè yo kote li konn ap di jèn demwazèl sa li pa wè l li manke l jèn demwazèl la lage li paske yo gen kèk tan yo pa pale epi jounen jodi a la Apre jenn demwazèl sa te fin arive jwenn lanmò l, menm jan anpil moun fè konnen se kidnapè avèk bandi ki asasine l e anpil moun fè konnen tou se pwòp mennaj li Obed Kiki Joseph ki arive asasine demwazèl sa menm jan Obed Kiki Joseph t ap fè pale li fè konnen li pa konnen ni Site Solèy ni Bèlè paske yo fè konnen li konn Nan baz bandi Jenèf an fanmi I a li yo anndan site anndan site solèy gen anpil lòt pawòl ki ap di li fè konnen li pa li pa konnen anyen de tout pawòl sa yo k ap pale a e li fè konnen tou li fèt nan yon fanmi kretyèn kote se medsin l ap etidye li pase anpil mizè pou l kapab rive kote l ye a kote l t ap kote l t ap pale tou li te menm arive fè konnen Li menm se pitit yon malerèz menm jan avèk Evelyne Sincère e ta sanble jèn gason sa te tou prèt pou l te pote tèt li bay dcpj kote li t ap mande anpil enfòmasyon, li t ap mande moun kisa yo ka konseye l fè, èske l mèt pote tèt li bay dcpj men aprè li te fè konnen l ap chita avèk fanmiy li pou yo jwenn pou yo pale. pou yo kapab konnen kisa y ap deside, èske l ap pote tèt li bay dcpj, men èske leta ayisyen ap fè yon fason vre pou kapab bay jèn demwazèl sa sa jistis e n ap felisite anpil atis ki anndan peyi a ki ranvwaye tout pwogram yo te gen pou yo jwe yo akoz de lanmò sa ki touche tout peyi a e ki touche plizyè moun. ki nan dyaspora a sa fè pèp ayisyen mal anpil e nan moman nap pale la kote ke nouvèl sa fè tout pèp ayisyen an mal anpil e prezidan Jovenel Moïse li menm li te fè yon tweet kote li te fè konnen li pa nan manda damne li fè konnen se prese prese mete tout moun ki enplike nan zak malonèt sa nan zak asasinay sa anba kòd paske yap detwi lavi jèn anndan peyi a eske Evelyne Sincère ap jwenn jistis li tout bon vre e nou paka bliye batounye nan bawo pòtoprens lan ki se mèt Dorval Bandi ak zam te arive asasinen tou lakay li nan Pèleren 5, li poko janm ka jwenn jistis, Gregory Saint Hilaire, bandi anndan Palè Nasyonal te asasinen, jiskaprezan li poko janm kapab jwenn jistis, èske leta ayisyen pap pran tout. mezi e tout dispozisyon pou kapab bay moun sa yo, bandi ak zam asasine yo, jistis. Eske tout bon vre Jean Eveline Sincère, yon jèn yon jèn demwazèl a laj de 22 zan, jan l pèdi lavi l la, eske leta ap rete gade sa konsa? Eske leta p ap tou pwofite moman sa la pou trase yon egzanp anndan peyi a pou kapab stope zak ensekirite sa? Paske nou wè anpil zòn nan peyi a, kòmanse ap bloke e anpil moun ap pran lari a pou kapab mande jistis avèk jèn demwazèl sa ki gen 22 zan ki se Evelyne Cesay anpil moun oblije pran lari pou pou yap mande jistis fòk kidnapin nan kanpe fòk vyolans lan sispann sispann anndan peyi a men eske leta ap pran tout dispozisyonl tout bon vre poul kapab stope tout zak malonèt sa yo kap pase anndan peyi a. Eske minis jistis la ansanm avèk tout direktè jeneral polis la yo pap mete tèt yo ansanm pou yo kwape pou yo mache pran tout kidnapè avèk bandi kap bay gwo pwoblèm anndan peyi a men anpil moun fè konnen anpil moun fè konnen se èd kiki joseph ki arive asasine jèn demwazèl sa e menm jan anpil moun ta fè konnen tou se te mennaj li yo te genlè genyen randevou Pou yo te kapab wè paske nan jedi demwazèl la yo fè konnen li kidnape se nan menm jou sa sa li menm avèk Obed Kiki Obed Kiki Joseph te gen pou yo kapab rankontre èske tout sa yo se pa se pa de prèv ki montre tout bon vre se Obed Kiki se Obed Kiki Joseph ki asasine Evelyne Sincère e nou konnen kote yo t ap mande 100 mil dola pou yo te kapab libere Eveline Sincère epi aprè yo te vin pase nan 50 mil, aprè 50 mil yo te vin pase nan 20 mil e aprè 20 mil yo te vin arive tonbe nan 15 mil goud. Eske tout bagay sa yo jan sa fèt la se pa yon fason pou montre tout moun aklè se Obed Kiki Joseph ki asasine jèn demwazèl sa? a laj de 22 zan e e sa montre tout moun tout moun vre peyi a pa gen ensekirite lavi tout moun an danje anndan peyi a leta ayisyen pran responsablite w pou kapab mete lòd ak sekirite anndan peyi a fòk Evelyne Sincè jwenn jwenn jistis li tout bon vre fòk zak ensekirite sa li kapab stope anndan peyi a fòk fòk pèp ayisyen an alèz pou tout moun gen dwa avèk. libète yo paske bagay la di pèp ayisyen pa kapab ankò twòp moun ap mouri anba men kidnapè avèk bandi e èske obèd kiki tou pat genyen trè trè bòn relasyon avèk bandi jenèf an fanmi e alye yo anpil moun ap poze kesyon sa paske jiska prezan obèd kiki jozèf poko janm ba janm janm kapab bay kenn moun adrès li nan ki zòn li abite nan ki zòn Li soti sèlman li fè konnen li anndan peyi a li pap sove e lap pote tèt li bay dcpj pou ankèt kapab fèt sou dosye a e li fè konnen lap rejwenn fanmiy li pou yo kapab chita pou yo pale pou l pote tèt li bay dcpj fòk Evelyne Sincère jwenn jistis li tout bon vre mezanmi. Genyen yon ayisyen ki ap viv nan dyaspora ki fè konnen se Jovenel Jovenel Moïse ki lakoz Evelyne Sincère pèdi lavi li tou paske yo pa ankadre jèn ki anndan peyi a yo pa bay sekirite a san pou san jèn gason sa li menm li rele Antonio kote jèn gason sa vèkse prezidan Jovenel Moïse li fè Jovenel Moïse gwo wont kote li voye 236 dola ameriken bay prezidan Jovenel Moïse e li fè konnen pou kòb Evelyne Sincère te mouri a ki se 15 mil goud, 15 mil goud sa lè ou evalye l an dola US l ap ba ou 236 dola ameriken kote jèn gason sa Li menm li voye 236 dola bay prezidan Jovenel Moise, li fè konnen se prezidan Jovenel Moise ki lakoz jèn jèn demwazèl sa pèdi lavi l nan yon move kondisyon konsa e anpil moun fè konnen Eveline Cesay pa mouri paske nan nan fason l mouri a pèp ayisyen pa p ret gade sa konsa e Fòk Eveline Sincère jwenn jistis li tout bon vre, fòk zak ensekirite sa kanpe anndan peyi a, fòk tout moun gen dwa avèk libète yo, fòk tout moun alèz anndan peyi a e fòk sa e fòk sa chanje tout bon vre, fòk leta ayisyen di yon mo pou pèp la, fòk seki fòk sekirite a kapab bay bay anndan peyi a. Eske tout bon vre leta ayisyen avèk dcpj ap travay pou bay Met Monferrier Dorval, Gregory Saint-Hilaire, Eveline Sincère, jistis yo tout bon vre. Eske moun sa yo, apre de twa semèn ankò, yo pap fk kanpe sou dosye sa menm jan yo konn abitye fè l e menm jan tou yo sot fè l la, kote nou pa tande pale de dosye Mèt Monferrier Dorval la ankò, se kòmsi sa tou antre nan tiwa leta, Li pap soti ankò, Gregory Saint Hilaire tou menm jan an e jiskaprezan fanmiy li poko konnen sa yap fè avèk kadav li, ki zòn yap anterel men jiskaprezan tout moun rete ap swiv èske moun sa yo ap jwenn jistis li, èske jèn demwazèl sa ki pèdi lavil a laj de 22 zan Evelyne Sincère èske tout bon vre lap jwenn jistis li, èske egzanp pap trase nan peyi a fwa sa e èske pèp ayisyen yo pap pran men yo eske bandi avek kidnapè yo yo pap fè yo depoze zam yo pou pèp ayisyen an kapab jwenn chans avek libète yo pou yo kapab alèz anndan peyi a mezanmi nap mande tout moun toujou kolabore toujou met tèt nou ansanm poun kapab pran lari menm jan sa kòmanse fèt. Fok Eveline Sincère jwenn jwenn jistis li tout bon vre anndan peyi a paske anpil manifestasyon kòmanse kòmanse lanse anpil moun kòmanse ap prepare yo pou yo pran lari men gen genyen anpil zòn anndan peyi a anpil moun gentan pran lari pou yap mande jistis pou jèn demwazèl sa ki se Eveline Sincère pèp ayisyen an leve kanpe poun kapab mande jistis